Som 14 Foli ak mechanste lèzòm Moun fou yo di nan kè yo pa gen Bondye Yo tout fin pouri Y ap fè yon bann vye bagay sal Pa gen youn ki fè sa ki byen Senyè a rete nan syèl la L ap gade lèzòm anba Pou l wè si gen ladan yo ki gen konprann. Si gen ladan yo k ap chache l. Men, yo tout pèdi chemen yo. Yo tout lage kò yo nan vis. Pa gen youn ladan yo ki fè sa ki byen, non, pa menm yon sèl ladan yo. Senyè a di, Moun sa yo k ap fè mechanste yo. Se konnen yo pa konnen, y ap souse pèp mwen an pou yo ka viv. Pa gen youn ladan yo ki rele non mwen. Men, tou, yo pral sezi, yo pral tranble, paske Bondye la avèk moun ki mache dwat yo. Y ap pase sa malere yo gen lide fè a nan betiz. Men, se nan Senyè a malere yo mete konfyans yo. O, ki lè Bondye va soti sou mòn Siyon an, pou l vin delivre pèp Izrayèl la? Lè Senyè a va fè pèp li a kanpe ankò, pitit pitit Jakòb yo pral fè fèt. Se vre wi, pèp Izrayèl la pral kontan. Pawòl de Letènèl ki gen tout pouvwa. Oh seyè nou diw mèsi papa mèsi pou gras ou mèsi seyè pou tout sa w fè pou nou seyè e an menm tan nou pwofite tou pou nou mande w padon pou peche nou yo seyè padon pou fot nou yo papa nou konnen nou pa bon devan w seyè se efò n ap fè seyè pou nou kapab eritye wayòm syèl la papa men nou konnen etènèl Dye li pa fasil si w pa nan bak nou Seyè Jezi ooh nan minit sa papa nou diw mèsi Seyè paske lavi nou Etènèl Dye nou konnen li limite Seyè nou konnen se pase nap pase sou tè sa Seyè men nou diw mèsi pandan nou sou latè Seyè ou pwoteje nou ou gide nou ou la avèk nou ou pwoteje nou Seyè nou fè tout aktivite nou Bondye ooh gen frè ak sè nou Etènèl Dye manm yo. Yo deja afebli, yo pa ka leve, Seyè. O, pa pye yo pa ka mete atè, Seyè, men yo pa ka leve pou ba ou louwanj, glwa, lonè ke ou menm sèl ou merite, Seyè. O, gen nan yo, Etènèl Dye, bouch yo deja fèmen, deja yo pa ka pale, menm yon ti son pa ka soti nan bouch yo, menm bat yo pa ka bat po bouch yo, Seyè. De zye yo ap kale gade, yo pa ka pale, men ou menm, Seyè, ou fè nou gras, Seyè, pou nou kapab pale, Seyè. Na mande ou tanpri pase nan kè mechan yo, o pase nan kè moun kap fè mechanste yo Seyè. Si yo pa vle repanti Seyè, si yo pa vle chanje Seyè, se pou ou file epe a Seyè, se pou kòlè ou pase sou yo Seyè, paske fòk mechan yo chanje, mechan yo pral sezi, mechan yo pral tranble lè yo wè jan Bondye kanpe avèk moun kap mache dwat yo. Oh se pa konnen ou pa konnen seyè ke ou ap kanpe avèk nou seyè nou menm kap la priyè nou menm kap mache dwa devan ou seyè nou menm ki fè ou konfyan seyè oh se pa konnen ou pa konnen ke ou pap kanpe pou nou non bon Dieu men mechan avèk foli mechanste Pran kè yo seyè, yo aji mal avèk nou bondye, yo aji mal avèk tout pitit ou yo seyè, yap kidnape pitit ou yo seyè, yap voye kout maji seyè, yap pran yo ak kout koulin seyè, kout kouto seyè, yap pran yo ak prazon seyè, pa gen oken mechanste ke lèzòm pa fè seyè, lèzòm fè tout kalite mechanste bondye, Men ou menm ki la nan syèl la papa wap gade wap gade seyè wap gade seyè men yo gen pou yo sezi seyè menm jan nan som 14 la etènèl dye vèsè 5 lan seyè ou di yo pral sezi seyè yo pral tranble seyè o etènèl dye tanpri papa nap mande ou menm ki se bon dye fidèl reyèl jis sa nou ta renmen ou fè seyè fè yo sispann fè mechanste papa pale nan kè yo, fè yo konnen se ou menm ki sovè a, fè yo sispann tiye, fè yo sispann rache, fè yo sispann kondane Seyè, konsa benediksyon va soti nan syèl la anvayi nou Bondye, e konsa papa na eritye wayòm syèl la, mèsi davans Senyè, mèsi.